Gen kèlke jou la a, m pa tande oken moun la, genlè ban m fè yon plan pou m wè si m te ka rele kèlke moun mwen pase m gen moun nan plèn, tout moun sa yo nan kouri e m pa konnen se sèlman plan sa pou m ta fè la pou m ka pale, si y ap ban m yon ti plan m ap ka fè menm 2 minit pou m pale. Bon gade yon pwoblèm mesi. Tout moun nan kouri bon gade Digicel se menm pwoblèm lan lap bay tou. Moun pa ka fè oken plan sou telefòn ou. M te gen yon plan oh m te gen yon plan 35 goud men li pase a 65 goud wi hee humm bon kanmenm m gen ti kòb la sou telefòn lan.

Men tande lepè, fò m bay reyalite, si w prèske mouri yon bagay ki make pa de rezon tankou vle mouri. E si tout fwa ou an mouri anvan? Kote m pral pase? Enben, kite sa gason. Ou wè sa k pase la? Hum, ki sa l ye la?
M al bare fanm nan avèk nonm nan. Jan w te montre m. Wi, wi, wi.
Se, nonm sa gen yon bagay konpè. Ha!
Madanm ou pa gen angren nan ankò ti gason. A monchè, m pa p ba w manti. Fanm nan sezi ansanm ak misye. Li santi pou l bat mwen wi. A tout li kraze nan grenay li. Lè wap wè cam li pran kou wi. Antouka m lokalize nimewo misye a m pran nimewo misye a. Mwen pa kab fè bagay yo konsa monchè e madanm ou ki leve moun nan met sou li lè w lokalize l ou pral fè avè l. Ou paka di li k leve l monchè. E dyalòg ki fè l moute sou li ou paka di li k leve l. Madanm ou moun ki pa moute l. Se sa k pa gen bon pye wi. Men jan w pale a la ou konn on bagay wi. Gade m. Tande bagay yo nouvèl la yo wi nan lari a l ye. Antouka m lokalize nimewo misye a. Map veye Gon eleman m byen avèl ki rele haute tension. Haute tension? Wi.
Yon kouran? Non li pa bon misye pi mal ke yon kouran. Men m byen avè misye. Misye frajil anpil. Haute tension. M te fè misye pran kòd telefòn nan pou mwen. Kounya nenpòt lè misye pale se mwen kap vin jwenn mesaj la. Piga ni ou ni haute tension piga piga e kouran an twòp sou nou. Wap di ala e. E jan ou wè m te di w la. Haute tension. M te fè ou ta sou pran kòd telefòn manzè a pou mwen sou telefòn mwen an pou n ap gen liy manzè a. M tèlman ap refize mesaj la. Konbyen fanmi li k ap ekri m? Ou konnen nèg la ekri m? Trè byen, nan ka sa a l ape a. Etandone ou poko peye m vrèman, men mwen menm m gon bagay m pral regle la. Kòm ou gen kontwòl telefòn li, ebyen, w a jere sa, w a di m sa k tonbe. non.
Eske se kotem konnen ou byen se anlè yon kote m tande yo rele Dubai kounya nan yon pousyè anlè bèt yo pase ki bò pase m Matisson pase m pat pase Dubai Matisson pase wi Matisson ou pa pèse non m pa pèse ki djab Jerem ou ye ou pa tap janm ka gen anyen ou genlè te byen benyen m ou te byen benyen vre ou te byen benyen m byen benyen an e atè yo jwenn ou pa jwenn. Pou gen kè ou moute machin wal pase matisan. Mwen ki pase matisan. Ou gen dwa renmen a nèg yo anba a tou. Men nou ban malè machin nan gen aksè pase moute m ale. Atis ou pa bon. Ta di ou ta pral nan peyi ou pa va gad sa ou ta fè la. Se an pasan de bay epèvye zo de kesyon de jenyal kap fè it sou rezo sosyo. Fòm ta jwenn medam yo pou m pale sa avè yo e.

Yo pa gen telefòn, e kalkilatris yo sèvi, e a e yo menm yo posede. Kounye a la menm jan nèg Matisan ap fonksyone la, kounye a ou panse w ap jwenn yon moun andeyò pou w rele ou ap jwenn yo menm? Bon menm mwen menm la m gen man vyal andeyò la, bon mwen menm ou konnen sa pa menm moun Jeremi l ye, man menm moun Leyogàn li ye, bon Leyogàn nan m pa tèlman bay, m toujou wè grann mwen, m gen pou m al Jeremi. Ki la mwen m poko wè ki mwen menm pou dayè m pap sèvi jezi m pap sèvi satan tou m poko wè mwen menm disti mwen menm sa e mwen premye pitit mwen nan pou mal pase matisan m poko wèl m poko wèl non m poko wèl. M fon rèv mwen di janm di zanmim yo sa paske yo bay lanmou an kounya l fasil e sitou m tande gon gon mesye k rele pè vyezo m tande ki tap al latibonit. Tankou menm menm menm. Eske sa ap mache fè? Gran fanm moun, kounya la menm Bon pè Pyèson li menm, ou pa wè granmoun sa pa sanble avè w Li pa menm konn fè atis menm se eeh eeh eeh Ou tande son kabrit y ap koupe kou l Kounye la menm Pè Pyèson nan bouda w wi baz Kè m fè m mal pou m sòry pou ou wi baz Pè Pyèson pran w, li pran w depi anlè Bon granmoun sa li menm pa menm konn met soulye nan pye l menm Dwat e goch l ap mache met soulye a Kounye w al pou madanm ni Madanm ni pa menm konn fè alsiyis menm Yo gen rezon di konsa. Tout moun gen moun pa yo wi. Kom tou m pa konn fransè a mwen menm, chak pen gen fwomaj yo. Bon ou menm kè m fè m mal pou ou. Mwen menm m t oblije paske se zanmi m wi m konnen ou menm ou son moun ke m renmen anpil. M toujou la ou konnen m toujou la. Men rèv sa m wè yon pakèt manman poul, manman kabrit. Ou menm ou panse w moun la ti boni. Pè Jezi ou pa ka fou mwen. Depi w gen tan an to baz. Depi w gentan antò, se antò pou w pa t fè menm baz. Pi plis w ap mache w lannwit kou lajounen, l ap mache chache w wi. Si w pa gentan nan boutèy pè vyozo se chans. Kite bouda fanm moun an repo. Pa plumen fanm moun ankò. Ou tèlman foule pè vyozo, soulye l yo, byen patat ke l te ka mete yo dwat vre, men kounye a li oblije mete yo dwat e goch. Bon banm di w, wap wè gen jenerasyon timoun 2000 k ap fè. nan zòn nan. M pa panse tout nan zòn nan. Tout nan Pòtoprens nèt. Sou tout rezo sosyo yo nèt. Se bay bon ti plezi, bon zon. Kounya la menm ou pa wè se nan fanm 1900 wal lage kò ki pa menm konn fè atis men. Ou menm ou menm ou menm. Pito te pran pito te pran plas pyè vyezo, pè vyezo m pa konn ki jan ou rele granmoun nan. Bon ou menm ki nasyonalite ou? Bon sak pase a tou. Timoun 2000 yo tèlman gentan gen yit nan lari a.